Nou konnen Greg Otto se vilaj fon vès nò pou Katia Vega a. M pa gen pwoblèm ak sa. Greg Otto se vilaj fon vès nò pou l vin nan antèman m. Mwen menm, pa pouvwa de gran achitèk, Dye le Pè, Dye le Fis, Dye le Sentespri, mwen p ap janm mande lamò pou Greg Otto Sen. Kominote entènasyonal la ki kwè nan mwen, moun k apre m k ap felisite m yo, Mwen bezwen yon vès wouj ki gon ti kal nwa pase ladann e m bezwen yon soulye tou de wouj ki gon ti kal nwa ki pase ladann lè nou fin fè m kado l mwen menm m ap travèse kot Gregory Toussaint ye a m pral bwè chanpay ak wiski kote Gregory Toussaint chita a pou n ap bwè sou menm tab la Gregory Toussaint m te di w sa men m avè w nou gen menm mèt nou gen menm manman nou gen menm papa tout moun konnen w. ou pa yon pastè. Ou se yon pastè demen. Ou gen twa fanm deje ki kanpe dèyè do ou. Men poukisa mesye sa te vide lwil sa sou tèt ou an? Ou pa janm vle bay, ou pa janm vle bay repons sou sa. Men poukisa ou te fè 40 40 lan? Kisa l vle di? Ou pa janm vle bay repons. Mwen vle fè tout moun eklèsi anndan peyi an, Ayiti gen moun, Ayiti gen mèt. Mwen pap mouri menm jan avèk Erik Jean Baptiste nan Mwen pap mouri menm jan avèk Jovenel Moïse nan Mwen se yon ewo map rete yon ewo Mwen toujou di l mwen se pitit Jean Jacques Dessalines men m pa platfòm pitit Dessalines Mwen se katchapika pwofèt van vante van Map toujou rete van vante van Tout otan ke van ap vante nan peyi Dayiti se konsa pou nou map site nan bouch nou E lè w kwaze m nan lari Luckson Janvier wap wè m son van. Menm si yo ta rale zam sou mwen a ekip One pap ka fize m. Jodi a m deside pale nan laprès e nou konnen m, mwen konnen nou tou. Wè nèg ki dèyè do w la ki gen ti bab la ki di fò m mouri a, chak ane li ansafolè ka grann sètad. E ane a pap ansafolè ka grann sètad. Frè m, m ta swete w rebat kat la an de paske ou pap ka elimine ti nèg sa. Nèg moun abitye al vòlè pou ou, al fè move zak pou ou e yo pou w tiye. Mwen se Katia Picard. M ap mande tout kominote entènasyonal la kanpe avè m. Pou m leve kanpe batay kont nèg sa yo anndan peyi a. Paske nèg sa yo se bandi legal yo ye. Se bandi avèk vès yo ye. Depi yon moun ka pale nèg yo tiye w. E sa fè nèg yo manje Erik Janbatis. E sa fè nèg yo manje Jovenel Moïse. M ap rete kach api kavan vant e van. Nimewo a 37 43 43 32. 37 43 43 32. Depi syèl la pa bay, atè pa ka pran. Pa pouvwa Adonaï. Elohim Esayim le gran achitèk Dye le pè, Dye le fis, Dye le sentespri Mèt bawon lakwa, mèt bawon samdi bawon kriminèl nan non 3 fanm dejip yo mesye nou pèdi batay e si n atake m nan ou bwè dlo nou manje sèl depi ou bwè dlo ou ka mouri depi ou manje sèl ou ka mouri kreyòl pale kreyòl konprann sa k vle konprann li a konprann mwen pa gen zam men m gen ginen avè m m pa pè nou neye pa pè van vante van van vante van raa.

Yaww gwo balèn se yon gwo batayy ui. Apwouvwa koze zaka zaka kouz zaka mete mne zaka 401 lwa bon manman li bon papa tènèl pa tènèl mwen vle fè tout nasyon an konnen okouran de sa ki pase gen yon reyinyon ki fèt anndan meri de pòtoprens pou nèg yo elimine lavi moun men nèg yo vle pou yo detwim men yo pap kapab detwim. Nèg yo di Majistra Luckson pou ba yo lèse pase pou yo detwi m, mwen kwè ke te gen yon entèvyou m te fè devan Promo Bank lan sou pil fatra a ke laprès te mande m èske peyi a te gen majistra, mwen te di wi, m te di peyi a gen ajan enterimè e nou kwè gen anpil moun ki fache bò kote Majistra Luckson, Janvye, dèske mwen te di sa. Sa ke mwen m ap fè tout nèg yo konnen ke. Pa gen oken pye banann ki kanpe k pa gon bwa dèyè l. E map pran yon mesaj trè klè avèk RRDDH, Pierre Esperance, map di frè Esperance pran responsabilite w, paske lavi mwen an danje e nenpòt sa m ta genyen nan peyi an se sou kont majistra Nixon Janvier. Nou tout konnen ke katchapika son mitan politik kap batay, mwen son mitan angaje pou peyi Dayiti, pou pèp ayisyen. Mwen son militan tout moun rekonèt mwen mwen menm vizib kou envizib. M pa janm pote bòl mwen bay oken lidè politik. Tout moun konn pozisyon m, mwen se yon ansyen lavalas kap toujou ret yon lavalas, kap toujou rete fanmi lavalas. Jodi a, kesyon ke map poze tèt mwen lè mwen rete lakay mwen yè swa, lè mwen jwenn nouvèl la ki tèlman choke m, se paske mwen di chak moun gen pozisyon politik pa yo e chak moun. tou renmen moun yo vle. Mwen pa ta kwè ke si pa gon, si gon bagay kap fèt nan peyi a ki ap mache byen, map bat vwavo pou moun nan. Men konsa tou si lap mal mache, map bat, map di non, lap mal mache. Nou konstate ke nou wè Pòtoprens lan pa gen oken mè vre andan l, gen ajan enterimè. E mwen pa ta kwè ke pou ki sa staf Nixon Janvier a ta fache, ta mande m pou yo tiye m. Gon jounalis ki rele Grenadye ki fè pati de meri de Pòtoprens andan. meri de Pòtoprens ki ansanm avèk Isnòt Janvye ki kanpe li di wi fòm tonbe. Map di jounalis sa byen konte magazin li. Nou wè katcha pika? Katcha pika gen mèt. Mwen pa yon timoun ki lage nan lari san fanmi. Em pa nenpòt ki tou ki pa gen moun kap voye je sou mwen. Mwen se pitit Notre Dame du Perpetuel Secours Grand Synod Charitable. Mwen se pitit Jeneral Sen Jak Majè Sen Filip Sen Baltazar. epi se pitit mèt kafou. Janm toujou dil, si kafou pa bay simityè pa ka pran. Mwen pa gen oken lidè politik an Ayiti map pè. Mwen pa gen oken militan politik tou map pè. Depim pa foure djakout mwen nan djakout yon menm nan djakout yon nèg ou pa ka fèm anyen. Se sak fè mwen mache sou 13 mwen poum pa file 14 mwen. Mwen vle fè tout nasyon an konnen lavi m nan men majistra Luckson Janvier. Depi nou ta wè m mouri mò bal, nou pa bezwen pè anyen, konnen se ekip majistra Luckson Janvier a ki elimine m, paske nèg yo fè reyinyon sou do m pou yo tiye m. Luckson pa dakò, Ben Constant pa dakò, men gen yon nèg ki dèyè do Luckson Janvier ki gen yon ti bab, mwen p ap site non l, paske misye se yon kriminèl li ye, misye konn abitye tiye moun deja pou Renold Dib, mèt Mongou a. Mesye aranje nou. Se mwen Kasavegar. Pa gen nèg ki kapab fè m pè. Mwen se pitit gran Sinaj Charitab. Mwen soti anndan Bèlè. Mande pou mwen Yazi on jou si m te konn vòlè. Mwen fè politik, sosyal e m fè kiltirèl. Mwen se yon ansyen rapè ki te konn chante ansanm avèk Fantom Tabajè. Nou menm, nou se kriminèl. Nou se asasen. N abitye tiye moun pou lajan. N abitye koupe tèt moun pou lajan. N abitye fè tout vye zak ki gen anndan peyi a pou lajan. Mwen viv a sa m genyen. Mwen manje m di Bondye mèsi. M pa manje tou m di Bondye mèsi. Jodi a m ap di tout fanatik mwen yo, nasyonal kou entènasyonal, lavi m nan men majistra Nixon Janvier. E mwen pa pè paske m se pitit Ney Papè. E nèg sa yo pa ka fè m anyen. Yo te mèt bare m adwat m ap pase agoch. Lionel bare m a goch, m ap pase a dwat, paske m vo san mil lòm anndan peyi Dayiti. M ap batay pou pèp ayisyen, m ap toujou kenbe batay pou pèp ayisyen.